Map gad e si gon bagay ki pa di la lèl wap di yo di yo. Ou rete lò chèz pa kote ou met kote ou mete moun manje wap manje. E nou menm medam sa yo sa n gen la. Li menm la li kap atake.
Oh. Bon tout jounen yon bagay nan men nou medam bon poukisa nou te vin la m pa janm wè pot yon liv nan men nou nou vini pou swadizan lekòl m pa janm wè yon liv nan men nou m pa janm wè yon serye dap regle m ap rele manman nou m pote plent nou pou yo pimpe nou tounen paske mwen m pap ka pran sa nan men nou.
Ki pwoblèm mwen genyen? Ou gon pwoblèm?
Enben ok medam, banm chita poum pale ansanm avè nou poum konnen, poum moutre nou kèske sa vle di lavi. Timoun fò nou chanje, vi a pa konsa, nou dwe pran bagay yo oserye. Tout jounen nou pa ka chita nan telefòn, tablèt, tout jounen. Fò nou panse avèk vi nou pou demen an. Vi a pa konsa sinon map rele manmi, map pote l plent nou, epi pou manmi nou al, pou nou al jwenn manman nou, ki bagay sa? M ka di yon bagay?
Pale, pale.
Ou konprann wi cheri? Non, m pa konprann men se pou byen nou mye. E, e, e pou byen nou mye, pou byen nou m ap pale non. Ebyen kite sa, m ap fè sa. Enben, enben m espere sa. M espere sa pa repwodui ankò. Gade. Bon, e pitit sa menm menm. Ou k manje plis nan kay la, men li pa janm ka pran nan nan. Gade. Kounye a m sot di l sa. Sa k nan dwèt li la Jezi? Esi serye wi.

Epa rete m te mande nou se nap tann mwen poum peye nou ki koze sa nou menm menm tout jounen nou chita la an telefòn telefòn nou pap fon jan tout jounen nap pale a ti gason nap pale a nap pale a nèg vire tounen epi yo pa janm ban nou on goud poukisa nap pran nèg sa yo dim non dim se mwen k pi gran sa yo se timoun yo sa wap di yo la. Koman timoun yo ye yo plen nèg wi timoun yo ye bon tout jounen map pale ansanm avèk nèg se tou ou menm nan.

M ap reziye m m al rankontre l men e pa paske m renmen sa. M ap reziye m fòk m ap fè kòb la sou li kanmenm pou m vini nan kay la. Sa w panse si m mete ti konplè m nan? Sa k genyen ble maren, wouj lan, li gen yon ti blan ladan l. Menm jan ak kiyès? Ak ti valiz wouj la. Sandal la menm jan avè l. Li menm m pral mete l m pral jwenn ansanm avè l.

Se moun ap di ayiti cho tout kote cho epi okap dous konsa la mesye bèl kote menm kap ayisyen. Hi baby. Hi cheri kòman ou ye. Ah m anfòm wi la. M gentan nan otèl la wi.
Ah wi? Yeah nan star hotel.

Manmzèl leve byen deside o talon lap defile. Li pran chimen pou l chache otèl la. Solèy cho ou pa, se randevou an k dwe respekte. Rive nan wout li wè 2 ti zanmi k ap enjoy yon sèlfi. Li di silvouplè kote Star Hotel ye? Yo di l li pa lwen, vire nan koub lan la w ap wè bèl otèl la anwo a la. Li ale, kaz kole.

Kisa sa misye te konprann nan anmwee rete chita tann li m fenk vini nèg la kite bezwen fanm. Byen konte mal kalkile. Manmzèl panse l fin bon. Li pral leve dyaspora. Mezanmi, afè ti nonm se mistè. Menm kote a, lajan transfòme nan men l, bous lan tounen yon gwo koulèv. Manmzèl pete anmwey, li kouri, pete pòt pou l lage pye l. Ta renmen konn sak rive nan fen an? Ret branche. SJ the best.